Banm fon ti pale avèk diplomat Pierre Antoine Louis ki pral okipe rapid men nap gentan pran ti kòmantè nan menl ki trè enteresan sou sa kap pase a la poun ka gentan jisteman bal ti tan sa nou pale avèk li e aprè m pral ban nou detaye bagay kap pase la. Diplomat Pierre Antoine Louis nou kontan anpil gen ou maten an nan Micro Verite bonjou byenvni kòman nou ye? Monchè mwen byen mwen byen bon anfen relativman palan mwen mwen mwen kontan tandew mwen m apresye e. Entwodiksyon w lan, miz an kontèks ou a, li byen pou moun konnen ke gen jèn moun nan peyi a ki pa sonbre devan tenèb sa ke n ap viv la, lòbèy k ap pase la a. Toutafè, nou gen obligasyon pou nou pou nou kanpe e odela menm de di patriyotism ke tout sitwayen nan tout peyi di monn sipoze genyen. Tout sa k ap fèt la a. Li pap fèt nan enterè Dayiti. Etranje pa gen pou yap deside ki desizyon pou pran an Ayiti e li ankò pi ekzekrab ke ou genyen de sitwayen ayisyen ki an rebelyon kont leta, gon desizyon souvrèn ki pran e desizyon an sipoze ekzekite. epi ou genyen yon coordonnateur de la présidence d'Haïti et le Premier ministre d'Haïti ki mete avèk blan pou yo defye l'autorité de l'Etat, son bagay inakseptab. Son bagay terib, grav, kijan w gade bagay sa kòm diplomat ou menm ki konn diplomasi ou fè eksperyans, kijan w gade bagay sa, dega sa gen la, pozisyonman kominote entènasyonal la patikilyèman Lèzeta Zini Damerik e Laurent Sincere kòm kòdonatè prezidans CPT. Alick di devize me gile menm revoke pa 5 nèg majorite 5 la andan konsèy la. Bon, premyèman, ann grate rapidman aspè jiridik la. Ann ale. Nòmalman ann Ayiti, prezidan pa gen otorite pou yo limoje premye minis. Ou wè, prezidan sipoze chache yon majorite nan de chanm palman pou fè sa. Mentnan, il ariv ke jodi a pandan mwen m avè w n ap pale la, pa gen palman ann Ayiti. Se yon akò politik. ki fè kap ki reji la gouvènans Dayiti. Mentnan nan akò politik sa a, e prezidans lan, an labsans di palman, gen otorite pou li mete yon premye minis e li gen otorite pou li jete l. Se nan menm sans sa a ke menm konsèy prezidansyèl sa a, ke Loran Sensir ladan l, te revoke e Gari Koni ki pèmèt Alix Didier Fils-Aimé jodi a vin premye minis. Donk, Alexis Dieu Fils-Aimé pa ka ap fè rebelyon kont menm sistèm ki te mete l la. Se kòm si misye ap konteste le fèt ke li menm li premye minis. Paske si misye deside l pa prale, paske l panse ke konsèy prezidansyèl la pa ka revoke l, donk li konteste le fèt ke li menm li premye minis. Paske sa vle di ke revokasyon Garry Conille lan pat legal. Donk se premye kontradisyon gen nan bagay la. Nou pa menm bezwen al la. E nan kontèks tranzisyon nou ye la jodi a, Konsèy Prezidansyèl la ka nome, li ka revoke. Mentnan, kèlkeswa son ou Ayisyen panse de moun yo, de lejitimite yo. Le fèt è ke, an leta, yo gen otorite pou yo revoke Premye Minis la. E Premye Minis la pa gen lòt bagay pou l fè, li gen pou l rale kò l. E dezyèm bagay, konsiderasyon, Laurent Saint-Cyr, antan ke kowòdonatè, pa gen plis pouvwa ke kolèg li yo. Li se jis.

pou l pibliye desizyon an nan Moniteur. Se menm, dayè se menm desizyon sa a ki te pèmèt Laurent Saint-Cyr vin kowòdonatè. Donk si Laurent Saint-Cyr deside li p ap pibliye l e l ekri yon lèt pou l di l p ap fè sa, e li menm pretann ke se majorite pèp ayisyen ki konte, majorite Konsèy Prezidansyèl pa konte. Dans ce cas, misye mete an koz pwòp lejitimite l pou montre w kijan moun yo enkonpetan, yo enkonsyan. yo pa konprann anyen nan anyen, yo yo panse yo malen, men yo yo tèlman an fèt in fine sòt, yo tèlman iresponsab nan sa y ap fè peyi a, yo yo yo pa rann yo kont ke sa y ap fè a pa gen oken sans. Donk e Loran Sensir e Alexis Dyefils Aimé an rebelyon kont Leta. A y di, menm nèg yo la, Diplomat, menm nèg yo la menm ap tire bal nan pwòp sou pwòp tèt sou pwòp tèt yo.
Tout afè, tout afè, paske yo pa ka konteste sa k ap fèt la a, sof pou yo remete an kòz pwòp lejitimite pa yo. E m ta sipoze ke yo genyen yon konseye ki di yo sa, paske bagay la pa gen sans ditou. E pi, dezyèm bagay, ki kote yon moun ki premye minis yon peyi Ou mete avèk le minis de zafè etranjè o peyi etranje ki rele w nan telefòn epi li di w bon mwen sipòte w sa Alexis Dieu Fils Aimé te gen pou l fè Alexis Dieu Fils Aimé te gen pou l di sekretè deta a sekretè deta m apresye sipò w m apresye sipò Lèzetazini Damerik sepandan byenke m pa dakò avèk desizyon an. Humm. Prezidans peyi m pou yon desizyon, dayè se nan yon desizyon konsa ki fè mwen menm mwen vin premye minis. Li ta dwe raple l sa. Mèsi pou sipò w, men mwen pa ka an rebelyon kont leta peyi m. Mèsi anpil, m pliye ma desizyon an, m ap vire do m m prale. Olye mesye a fè sa, mesye a deside. lap fè rebelyon bon se se inakseptab.
Met nan nan faz sa nan faz sa diplomat donk nèg yo kanpe an rebelyon ou di yap fèl menm fas a leta peyi yo sou menm baz ke yo te rive kote yo ye a yo menm yo an fas menm bagay la donk yap tire kontre pwòp tèt pa yo kisaw panse k pral pase nan faz nou rive la fas a sèt revzolisyon Pris pa la majorite nan pale de 5 manm, se ke ki majorite kalifye a, ki klè ke Alix Didier Fils-Aimé revoke nan moman map pale avèk ou la paske rezolisyon an toujou de miz e ke Laurent Saint-Cyr kanpe li pa pible. Ki sak ka pase? Ki sa w wè nan analiz pa w nan tout jan wap gade dosye a? Bon, e, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon m di moun yo. Jis pou yo konprann ke mwen m avè w se pa voye monte n ap voye w monte. E m ap di moun yo m se yon jiris apa antyè e ou menm tou w se yon jiris. Donk se pa voye monte n ap voye monte, se pa yon nasyonalism avèg, n ap analize sitiyasyon an.
Le fèt è ke mwen menm pèsonèlman si m ta pran yon desizyon lè yo te pran nan a 16 jou di 7 fevriye se pa desizyon sa a m ta pran. Men sa a se yon bagay politik. pèsonèl.
S on bagay politik. Yo gen tout otorite jiridik pou yo pran desizyon yo pran an. E, on Ayisyen ka pa dakò, ou al manifeste nan lari a. Men, on etranje pa gen pou ou pa dakò. Ou konprann? Sètadi ke le Depatman Deta dè Etazini pa gen anyen pou l wè avèk la gouvènans Dayiti. Pa plis ke moun k ap govène Ayiti jodi a, gade dega sa yo pa fè nan mond lan. Gade e. Premye Minis Kanadyen an remete an koz konduit di Prezidan Trump dan lechikye entènasyonal. Li plenyen kont li Davos semèn pase. Men, bon, Prezidan Trump ap gouvène peyi l, li pran desizyon l. Mentnan, nou pa nayif, nou konprann lajeyopolitik. Men, pa gen okenn rezon. pou kominote entènasyonal ap di pou ayisyen pran responsablite pou gouvènans peyi yo epi lè ayisyen pran yon desizyon yo deside yo pa dakò kounye a yo te gentan pran sanksyon yè kont 2 nan konseye yo pa di kiyès menm jan lè yo te sanksyone Fritz Alphonse Jean yo pat di kiyès epi yo deside ke moun yo ap sipòte gang. Bon, nou gen tout rezon pou nou kwè ke se pa vre. Son eskiz y ap chache pou yo jistifye sa yo fè a. Donk kounye a, nenpòt Ayisyen ki pa dakò, nenpòt Ayisyen ki pa dakò jan etranje ap fè remontrans nan peyi a, ki deside se nasyonalis yo ye, yo renmen peyi yo, oubyen ankò ke y ap gouvène peyi yo, yo pa gen lòt pou yo pran nan men pyès moun. Donk, si ou pa Laurent Saint-Cyr, Ou pa e al etidye fizeme. De konze. E pou ayisyen k pa konn sa konze. De konze?
Wi, de konze. Pou ayisyen k pa konn sa konze ye yo. Konze s on ayisyen ki e m kwè Jean Baptiste Konze li te rele. Ki te trayi Chalmay Peralt. Kako ki t ap goumen kont lokipasyon Dèzetazini ann Ayiti ant 1915 e 1934. Donk konze a vin yon non jodi a ke yo bay de trèt ayisyen ki mete avèk blan mannan pou kraze Ayiti. Donk jodi a, se nan posti sa a Loran Sensir avèk Alitidye Fizeme mete tèt yo. Mentnan, m pa youn nan moun ki konn panse ke si yon moun po pa fonse, Kankou afriken ke m ye a, kankou afriken ke w menm ou ye a, ou pa ayisyen.
Mesye sa yo pa kondwit a jodi a.
Non, men diplomat, ou klè la wi sa w ap eksplike a la. Se ankò pi grav. M pa konn si w, bon, pwobableman ou gade nòt, ou gade pozisyonman nòt ke Laurent Sincere li menm li pibliye a, li ekri a. Èske w la avèk mwen? Ayayayayayayayayayayayay. Gen pwoblèm rezo.
Se refè pou refè l wi. Se refè apèl la.
Non men, men li klè wi, se ke. Wi bon, la nou ta byen renmen tande diplomat la sou pwen sa, m panse ki trè enpòtan. Paske gen yon bagay nou bezwen di tou. Ann gade pou wè ke. Pat gen tout veleite sa non bò kote lèzetazini nan ap vwe koni ale sa di se pat enterè pal sa di kotel jwenn enterèl la se la lap goumen se la lap batay. Men ou konn sak dwòl la nan bagay la se ke e konya etazini konnen nèg yo ap sipòte gang wi ok ok nou rejwenn diplomat la mesye alò m tap diw se tèlman enteresan analiz non sèlman jiridik men diplomatik dimansyon ke w ap analize kesyon pou ede n konprann pi byen men ankò nòt sa de Laurent Sincere diplomat pè Antoine wi. Sa pi grav ke grav wi. M pa konn kijan w gade bagay sa lè w wè nòt Laurent Sincère kòm prezidan cpt a. Kisa w di tèt ou? Wi, alò men sa mwen. Monchè, il arrive ke m konn Laurent. M konn Laurent e m konn Laurent byen byen byen byen byen. Gen yon zanmi an novanm 2021 ki mennen Laurent lakay mwen. Laurent te prezidan chanm de komès e dendistri pou m ede Laurent konprann politik an Ayiti. M di zanmi an pa gen pwoblèm, nou zanmi mityèl, m ap fè sa m konn ede misye konprann, m konn ba l eleman langaj e bon m te wè se yon tip ki parèt li renmen peyi l. Depi nan Haut Conseil de Transition rive jodi a kote misye rive la a, m pa konprann eleman an. M sezi ke Laurent panse li kapab nan yon konsèy kote sistèm ki mete l la jodi a l remete sistèm nan an kòz inikman paske l vle prezève viza l paske m konnen fanmi Laurent E li gen pitit li ki an Florid. Oh fanmi l se etazini, florid yo ye?
Li gen pitit li kap viv ozetazini ki lekòl, madanm li ap fè va e vyen. Donk nèg yo ap regle tou afè viza pou yo kapab al ozetazini lè yo vle, yap regle afè viza a lensu. oubyen kont les intérêts supérieurs de la nation. E Alexis te fils aimé anvan l vin premye minis la li menm malgre l gen biznis an Ayiti ok se va et vient l tap fè du sud de la Floride à Ayiti so nèg sa yo fon kalkil ke yo pa bezwen pran okin responsabilite antan ke sitwayen yo bay tout sitwayen ki konn ap kesyone eske Ayisyen ki pa parèt. e de souch afrikèn imedyatman ou ankò e sa ki di se milat yo ye ki desolidarize yo a majorite ayisyen yo e ke gon pakèt ayisyen kap di moun sa yo pa ayisyen bon mwen menm mwen pa m kont pèsepsyon sa a m panse ke depi moun ayisyen ou ayisyen. Menm jan Desalin te di l la, men yo menm, pa konpòtman sa yo gen la a, yo jete dout sou ayisyènte yo. E
fòk yo resezi yo. Paske sa k ap fèt la a inakseptab. Mesye ki pran desizyon sa yo, menm kan oun moun ta di l pa saj, Yo gen tout otorite pou yo pran l. Pa gon etranje k ka kesyone l, mwen ankò yon Ayisyen ki pou m mete avèk etranje. Donk sètafè a diplomat, sètafè a Depatman Deta, anbasad amerikèn k ap di desizyon an ilegal la, se lwen de la. Se lwen de la. Mesye yo pran yon desizyon selon les lois haïtiennes nan kontèks tranzisyon k gen la jodi a. Dayè, Ankò yn fwa, rezon k fè Alexis Défi se me premye minis se paske yo limoje, yo revoke predesesè l la. Gary Conille, Gary Conille te eseye fon ti tire pye, li wè l pap mache, li pran ti valiz li, li tounen kote l te soti a. Donk Alexis Défi se me gen pou l fè menm bagay la. Misye gen pou l fè ti valiz li, tounen an Florid al jwenn fanmi l. E moun Florid li ye. San Florid li te sòti li ye tou. Wi, m pa konprann ke Alix li defize pou jodi a. Ap aji toujou tankou li premye minis. Jou desizyon an pran an li sispann premye minis. E m tande Guichard Doré, yon nèg klas mwayèn, yon entelektyèl de la classe moyenne ap jistifye lòbèy sa a. L ap di ke Laurent gen otorite pou l deside l pa pibliye l. Ki jan Laurent pa pibliye l la? Lè yo te revoke Garry Conille lan, Edgar Leblanc te deside li. O, sa anpil nèt! Edgar pa t menm nan bagay la menm. Menm so pa t gen bay yo menm yo pibliye paske se konsèy mayorite a ki te deside. Wi, anfèt, si m raple m byen, se te. Non, ou klè la.
E Leslie Voltaire?
Voilà, voilà. Leslie Voltaire pa di l pa pibliye, li pibliye l. E, e, e, e m pa konprann kijan Laurent avèk Alix panse ke majorite des Haïtiens pral annik aksepte ke yo fè yon koudeta, yo pran pouvwa a, anpi yo lonje l ba Marco Rubio, Sekretè Deta des États-Unis. M ta renmen wè sa. Wap pale koze.
Wap pale koze la. Donk ou klè sou sa, demach Laurent Cincier a pa li k Didier Fils-Aimé. M pa konn si w wè nòt sektè prive a tou gwo alò lè patwon bagay sa yo se ozank kè kontan sipò. Demach sa w klè li pa ka abouti, li pap ka rive kote nèg yo panse l la. E enposib. A mwen ke. Enposib!
Nèg sa yo deside Ayiti vin Puerto Rico, Ayiti vin Les Îles Vierges, ki se des territoires des États-Unis d'Amérique. Mentnan, si ce n'est pas le cas, fòk yon moun eksplike nou sa k ap pase la a. Paske Laurent avèk Alix pa ka deside. ke nou tounen ant 1915 e 1934, lè okipan ameriken yo te fè yon gad nasyonal, yo mete dè ofisye milat avèk yon pil twoup nwa pou yo divize pou mye renye, yo fè ofisye milat yo ki pi sanble yo ap toupizi twoup nwa yo. Anpi jodi a pou nou tounen nan menm kankan sa a. Donk se sa k ap pase la jodi a. Pèp ayisyen an gen pou l rantre an mas kèlkeswa sa w panse de konsèy prezidansyèl de tranzisyon an. Ok mwen m panse se yon bann kowonpi yo ye. M panse yo dwe ale. Men nan desizyon sa a yo pran la a, yo pran l yo pran l nèt. Yo gen otorite pou yo pran l. E m salye. Smith e e Augustin ki di l kanpe dèyè desizyon ke l te pran an. Se la bon desizyon, yo fin pran desizyon an yo sipoze kanpe dèyè l, se Laurent avèk Alix ki an rebelyon kont leta. Men vu opozisyon yo, cette rebelyon la ke w ap eksplike, w ap pale a, ki sa k dwe fèt bò kote rès manm yo, bò kote leta, lè de moun gen konpòteman sa a, n ap gade l la ki klè se de konze, bon ou repete l plizyè fwa, ou di de nèg sa yo se de konze.
Bon, 5 konseye yo gen pou yo reyini e selon règleman enteryè Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an, selon dispozisyon ki te pran, yo bezwen majorite de 5 pou yo pran yon desizyon an.
Yo dwe konstate ke Laurent an rebelyon paske li pa vle. pibliye desizyon an nan Moniteur. De ce fait, yo destitiye l, yo retire l nan Konsèy Prezidansyèl de Tranzisyon an, yo nome youn nan yo prezidan, epi yo pibliye desizyon an nan Moniteur. Anpi, si Marco Rubio panse l ka fè sa, then la vin la a, la vin fè sa l te fè nan Venezuela a. Men a lan 223 zièm de lendepandans, nou pa ka pèmèt lòbèy sa a. Se pou moun yo destitiye e Laurent Cesir paske li an rebelyon kont leta.
Dwe destitye l. Diplomat, ou pa panse pou mesye CPT yo te ka pi byen lave vizaj yo la a? Avèk presyon amerikèn nan, ou pa panse ke yo ta sipoze ale nan sans ou di a la pou yo bay leson sa a rapid rapid? Paske sinon, si sa rive apre 7 fevriye, bal ap chavire. Yo ka nan mawon wi. Fizeme kapab mete yo nan mawon bela rete yo wi tout sa ou pa panse ke tap profite moman sa pou yo profite pou yo pran pozisyon radikal kounya.
Wi bon mentnan mwen konprann ke mesye dam yo menm kan yo pa gen otorite pou yo nome siksesè yo yo te estime ke li nesesè pou yo fè yon dyalòg entè-ayisyen. E nan kad dyalòg entè-ayisyen sa a, yo deside ke Premye Minis la pa ka rete, yo mete tout bagay sou tab la. Mentnan mwen menm avè w ka konteste o nivo politik e eske l te opòten pou yo fè sa. Men legalman, yo gen otorite pou yo fè l. Donk mwen menm mwen panse ke. Kòm se la nou ye jodi a, la dignité de la nation haïtienne pi enpòtan ke tout lòt bagay jodi a la a. Si ide a se yon rezistans kont atitid Marco Rubio a avèk 2 konze yo ki se Laurent St-Cyr e Alix Didier Fils-Aimé, e mwen sispèk ke papa Alix Didier Fils-Aimé ap remye nan tonbo l paske papa Alix Didier Fils-Aimé ki te yon nasyonalis ayisyen pa t ap aksepte lòbèy sa a. Donk, tout Ayisyen, mwen menm, ou menm, tout Ayisyen konsekan dwe kanpe dèyè senk mesye yo, menm kan nou pa dakò avèk lòt desizyon ke yo te pran oubyen ke yo pa t pran ki fè ke peyi a nan lòbèy li ye la jodi a. Men, nou pa ka pèmèt ke se Marco Rubio k ap dikte sa k pral pase nan peyi a. Ok, diplomat, diplomat, diplomat. E gade byen, yo, yo, nou te kapab di konsa ke moun ki gen direktè polis la, li menm ki gen veritab pouvwa a. Men si n gade byen, parezon, e, e, e avèk PM nan l ye wi, avèk Laurent Saincy wi. E si rès 5 nèg yo, yo pa gen, e, yo pa gen direktè polis la? S on bagay ki p ap kapab fèt non.
Monchè, m konprann sa w di a, m analiz, men m swete ke André Jonas Vladimir, parezon ke m konnen an, p ap fè sa. Li dwe konnen ke Laurent Prezidan. li dwe konnen se konsèy la k prezidan. Li dwe konnen ke Loran pa gen okenn lòd pou l pase l. Se konsèy la k ka pase yon lòd ki genyen asantiman 5 konseye ladan l. Loran gen yon atribisyon de reprezantasyon.

doryantasyon stratejik, men pa yon ògàn k ap bay lòd taktik o direktè jeneral de lapolis. Donk m swete ke André Jonas Vladimir Paraison ki soti nan premyè pwomosyon lapolis la p ap rantre nan kankan sa a, ke si yo pase l yon lòd ki manifèsteman ilegal, paske se pa yon majorite nan konsèy la duman konstitiye ki pran l, li pap ekzekite l. Sa a dwe trè klè. Mèsi.
Bon, m konnen ou pral genyen lòt koze nou te gentan pale maten an. Mèsi anpil anpil. E m panse, bon, sa m di se n ap fè yon pi gwo pale. Mèsi anpil. Toutafè, toutafè, toutafè. M nan wout m pral kote m te sipoze ale a, dayè m prèske an reta.
Mèsi anpil.
Kenbe la.
Bòn joune.